Dèfwa m gon ti vètij, m pa ka konprann nou ditou. Ebyen Dadou, m ap mennen w lopital. Eske lopital la se solisyon an manmi? Bon, ou di m ou santi tèt ou ap vire ou di lopital la pa solisyon. Ebyen m ap achte fèy pou m fè remèd anemi pou ou. Kapab se anemi an ankò sa. Epi tou manmi, kòmsi ou pa wè m wap fè manje sèjousi, m prèske pa ka kanpe nan kwizin nan. Menm sant grès fanm pa ka pran. Dadou, si w gon bagay ou anvi di m, di m l ou fini.
Manmi. Di m l ou fini. Manmi.
M ap tande w.
Ebyen, pwezi a sot fè lò manmi. M pa konnen si sa m pral di w la se sa. Sof ke mwen m poko wè l. Dadou sa wap dim lan dim li rapid poum tande. Sa w pral dim la? Ou pa wè kisa? Hein? Manmi mwen m pa fò non. Enbyen wa lèmi ou nan gason Dadou? Hein? Dim non. Ou nan gason? Wi manmi.
Pou kiyès? Belo manmi.
Meni. Meni. M gentan pa ka wè w ankò. Men manmi se. Sa m pral di avèk Jenè? Ou pa gen, ou pa gen anyen w ap di m la. Manmi kisa? An? Ou gentan gwòs pou Belo? Kwa wi manmi. Kou w gwòs la yon sèl fwa? Hee! Jenè te gen rezon l. Jenè te gen rezon l wi. A! Gason wè lwen. Li te gentan wè sa k ta pral pase wi. Hee! Mwen mele, mwen mele.

Dadou pral pati m wè se jis mwen ou fè sak pase. Ah men cheri ah pa gen anyen bby. Dadou. Fè atil papi. Bon m si ou pral pati tèt ou atè ou kalkile gon bagay nan kachanm andan sak pase. Pa gen anyen non. Ok jan peyi sa ye la vye peyi eskandal pwoblèm tout jounen se kout bal kap tire kouri tout moun ap kite zòn nan tout pral andeyò pou ta kontan pou al etidye nan lòt peyi pou ta kontan mwen wè nou tout Figi l make frijèt frijèt, sa k pase nou la a? Ah chérie, pa gen anyen, se jis li pral manke m, m t ap pale sa avè l tou, konnen l gen pou l ale a, m te m te gentan di l sa, se pa anyen. E de sa nou t ap pale? Angélique!
Angélique! Chérie.
Moun m te ye lontan m toujou sa. Sa a se m di w. Si gen yon bagay ki pase nan kay la di m. Ok? Pa gen anyen. Di m sa k pase a.
Ok, ou di m pa gen anyen? Pa gen pwoblèm. Degaje w, aranje gadon pou mwen. Ti rad li te gen la yo, malèt la k te anndan an, pa nan achte anyen ankò. Prepare yo, lave yo, mete nan matla pou l ale. Silvouplè, mwen tande. Ta renmen cheri pou misye te andeyò pou l te fè yon vye zak. Pou misye nan mawon. E m pa ta vle pou l ta gen yon zye pou pitit fi m nan. Pou l ta rive pou m ta.

Ebyen dim sa poum di non.
Ebyen manmi se timoun mwen ye wap chache konvenk papi ou pa konnen si se timoun Meet my meet my baz m fè manzè konnen janm renmenl baz epi nou pale pale epi tou envite manzè m yon ti sòti baz tou al nan bouk la avèl menn m antre nan yon ti restoran baz Sak pase?
pale pale men tou ou konnen tout bagay paka fèt rapid konsa ah baz monchè kounya bagay vin ap ap ap Anben

Ou konnen m te gen ti fanm lan men kote m te di w m rive a m jwenn nèg sa m entèrese a baz. Wi men e
kouzin Mike la? Yeah men. E sa yo?
Yo m te toujou di w papa ti dam nan ap banm chalè. Yo met ou deyò men. Chalè. Ah monchè m panse mesye. Kounya e manman kòmsi m te ka di t kanpe a ti dam nan. Li pap wè?
Men manmi kanmenm wap gentan esplikel tout bagay. Paske komsi simara avèl nou gen e komsi relasyon nou menm. Selman papa ou konnen vye dout ka fèl wè. Yo talè a mbap baw manti menn. Relasyon. M soti m wè ti dam nan chita pou kòl mesye. Humm. Mwen menm ki djèt lemenn papa mal bay ti pawòl fè ti romans.

Kounya la ou pa wont pou w dim a ki bouch m pral di papaw tout bagay la.